So guys nyam devan kay youn nan members yo la nou vin pote materyèl vini so se nan chòk Marie lap prepare bay kanaval e ke moun yo ki òdè yo pou samdi e kounya nou pral fè distribisyon pase al pote pote kostim yo ba moun yo ou konprann e di se bagay tèt chaje nèt wi. Tèt chaje nèt eh Mary. Gen yon bezi la.
Manman kanaval. Manman kanaval.
Marenn kanaval. Anvan, e Meri la kap prepare odè an moun ki achte kostim nan men li. Anvan, a e de ke Meri pral fè le tou Atlanta la pou l bay moun yo pou l bay moun yo bagay. Right Meri? Yep.
Met sa pou petos pou nou pikòp. Sa pou petos, ok.
Sa se meri kap fè le tou kanaval la So Sa e kostim yo Medam yo òdè kostim So yap vin pran kostim yo So meri ou gen adrès tout moun ko pral pase bay kostim Definitely Tèt chaje Tout moun ki òdè Tout moun ki òdè Vin pran yo paske nou te fè yon fèt Sa louvri Se new la Pran sa pou mwen Ok Sa

Se mesye m yo la, nèg yo vin tcheke m la, so nap tann Berthoz pou nou pou nou fin fane la, sa se yon meeting ki pral fèt e Mary. Yep.
So Mary kòman w santi w nan bagay kanaval sa? Fatige.
Esperyans lan, kòman esperyans lan ye? Joure m ap joure w. W ap joure mwen? E ou poko fin joure?
M poko fin joure w. Tande w, m fè gwo sakrifis, m sot Fò Libète pou m vin nan kanaval la. Lòt bouch ki moun ki te di, lòt ane fò nou nan kanaval! E li k te di l wi. E li k te di l wi, m pa konnen.

Si w bezwen ti pakej ki 500 dola la, ou kòmanse ba nou 50 dola pa mwa. Si w bezwen sa ki 700 dola la, nou gen diferan pakej. So, sa pral depan de eksperyans ke w vle fè a. So, n ap tann ou. Nou la, Vibe Ready vini pou l rete for good. For good. Brezil 2028. Ou konprann?

Guys se konsa map ba nou background background image map montre nou kòman aktivite yo ye konprann se konsa lè w wè ke nou get nou get envov nou nou get envov nan fè aktivite konprann so se nou menm plizyè ayisyen k mete tèt nou ansanm epi nou di ke nap fè yon bagay so se from one idea an 2025 An May 2025 apre kanaval la ebyen nou di non fò ayisyen an reprezante epi epi fò ayisyen la epi bon nou make it happen wè nou make it happen this time konprann so nou 6 la nou mete tèt nou ansanm nou kreye vibe ed so vibe ed a si nou bezwen gen plis enfòmasyon ale lan website nou vibeed dat kòm se vibr 80 pwen kòm ale la epi nap jwenn tout enfòmasyon de. de mas benn nou an, de gwoup la ke nou kreye a, e se yon gwoup nou kreye pou Ayiti menm, pou nou reprezante Ayiti nan tout kanaval dan le monn depi ke nou posib nou ale. Sa vle di ke kòmansman an te difisil, ou konprann, kòmansman an te difisil paske se pa menm jan ke nou menm Ayisyen nou fè kanaval an Ayiti, payi sa yo vin avèk tout regilasyon, menm jan cha yo, jan Ayisyen te konn fè cha, e pa konsa ke cha yo pral ye, epi nou pral wè yon dal bann lòt bagay, paske pita la m pral montre nou. Kamyon ke nap ranje, ke nap dresse tout bagay sa yo. Ah ebyen ou ze whole ball game, whole ball game guys. So mwen trè kontan ke m fè pati de kanaval la, m trè kontan ke m kite Fò Libète m vin la spesifikman pou kanaval la e ke son semèn an plen. Map ba nou tout background yo, map ba nou tout enfòmasyon nèt, make sure ke nou swiv mwen. But kòm mwen di nou a pati de demen swa map live lan YouTube. M kapab live nan tiktok tou wi but plis nan youtube e kanaval la desizivman map live nan youtube kanaval la apre pakou la nou gen pou nal nan pak nan pak sa konn gen 20 mil moun konprann nap vann manje tou kay bèthoz bèthoz se li ki fè ki fè manje yo son keterèz ke liye so li ki fè manje yo nap gen tant nou. e ke moun ki achte mayo yo lan men nou, mayo nou provide ou tikè pou antre lan park la, paske si ou pa achte mayo a lan men nou ou pral peye tikè a 75 dola pou antre lan park la, men depi ou achte mayo a lan men nou pri ke ou peye pou mayo a enkli tikè pou antre lan park la, li enkli manje avèk bwason, ou konprann? Lan park la pou ou kapab enjoy. Foto, videyo, tout bagay sa yo. M gen ti frè m nan k ap fè foto, e di ke tout moun ki gen mayo, n ap fè foto pou yo, epi pou yo ale lan wèbsayt nou an, epi yo ka dawonlod foto yo, epi videyo tou m ap fè, fè entèvyou, epi showcase nou guys. So, se yon trè trè trè bèl esperyans ke l ye. Ou konprann? So, Thierry, vin la non, hahay, ti kouzen mwen, kòman ou wè bagay yo? Hein bro? N ap byen pase. W ap byen pase? Ougan en nou ta byen pase.
Ou, hein? Pou ou genyen nan pati. Li sispèk ou pral byen pase.
Bon guys kom mwen di nou see you for the next video m renmen nou anpil konprann gade Nico Nico sèl chèf prese hein Nico sèl fotograf wap ba moun foto Nico hein monte monte monte monte monte pantalon monte pantalon tèt chaje tèt chaje ok guys